Mobilizasyon manch long lopozisyon tyen a kè les rues de la capitale pou kapab fòse Jovenel Moïse kite pouvwa e a ki santiman nou menm nan MJRA nap viv sitiyasyon sa e ke nou konnen sa gen 4 ans de sa opozisyon an ap fòse Jovenel kite pouvwa a e pou wè kòman Jovenel Moïse yo te ka fese Jovenel Moïse ale atè sa poko janm ka rive fèt e a kisa nou ka atann nou e.
Tout sa ke nou menm nou konprann nan anndan strikti politik MJRA, nou konprann ke batay sa a k ap fèt depi prè de 4 an, depi lè Jovenel ak Moïse ap prete sèman, e pwoblèm sa a ou wè k egziste a l egziste. M si e sèten kiyès ki peye konsekans lan, se pèp ayisyen ki peye l. Tout sa nou pa wè pèp la anndan sa a, ok? Tout sa n ap gade nan lari a la a, se yon sektè, se yon gwoup moun ke li pwofite. Li pwofite yo, men se pa pèp.
Sa vle di ke nan sans sa a, de de kote, gen yon gwoup moun ki pwofite de sa k ap fèt nan lari a, men pèp ayisyen, mwen m ki nan mikwo a la a, ak santiman ke m ap gade l, se yon santiman de repiyans lè m ap gade nan eta ke mesye dam sa yo pran Ayiti, yo trennen l, e depi nan listwa pèp ayisyen, m panse se premye fwa ke yon peyi desann sitèlman ba konsa. W ap gade menm nan imajinasyon, menm nan refleksyon ke moun yo ap fè, ou santi ke Ayiti li desann two ba. E tout sa ke ou wè k ap pwodui nan lari a, li pwodui a on sèl, e, a on sèl objetif. Se pa kapote Jovenel Moïse. M te di nou sa deja. Moun ki lan lari a pa gen mwayen politik pou yo ranvèse Jovenel Moïse, e m te vin nan radyo sa mwen di sa deja, men yo fini pa ranvèse ekonomi, yo fini pa ranvèse ekonomi peyi a, yo fini pa ranvèse ekonomi peyi a nan 3 mwa lò, yo fini pa ranvèse ekonomi peyi a, yo fini pa tiye moun pou yo tiye, yo fini pa kipnape moun pou yo kipnape lan peyi a, yo fini pa fè moun pou ki kouri pou yo kite peyi a yo fini pa fè yo kite peyi a men anfenkont Jovenel Moïse bèl e byen li la ansanm avè yo epi yo kontinye ap kouri moute kouri desann afebli tout enstitisyon piblik yo sou fòm ke se e se lòske 5 an Jovenel Moïse la fini mwen m te toujou ap poze kesyon nan nan miko sa la m te mande kisa yon moun ki pral kandida a la prezidans ou pral senatè ou pral depite kisa w ap rete pou dirije. Pase nan eta peyi Dayiti ye la jodi a, mwen gen yon enkyetid, mwen gen yon enkyetid avèk sa yo rele, se yon peyi ki an fayit, e pou l rive la a, se yon kokennchenn travay ki fèt pou pèmèt sa kote ou wè l rive a rive. Se lekti pa m de sitiyasyon monte desann ke w wè nan lari a, men moun sa yo, yo byen konnen ke ranvèse Jovenel Moïse se pa vre, men se ekonomi peyi a, se pèp ayisyen ke yo fini ap ranvèse. Kibò M. Girard twouve l? entre le pouvoir et l'opposition. Map reponn pou m di depi o depa ke m te di ke e nou menm anndan anndan MJR a e PPG 18 nou pa retwouve nou nan sa kap fèt nan lari a paske sa kap fèt nan lari a ou pa ka retwouve yon jenn gason ou pa ka retwouve yon jenn fanm pou l ta retwouve tèt li la a. Nou pouvwa.
Non, tande.
Nou pa nan pozisyon de pou nou di nou nèt. Paske pa gen netralite vreman nan kesyon politik. Pa vin la pou m ba moun manti, bagay sa yo. Men senpleman ke. Donk nou se de zalye di pouvwa. Se de zalye direkteman de Jovenel Moïse kòm jan m te toujou di avèk nou nan radyo sa. Paske m pa t janm gon akò avèk le phtk. Men m ap repete ke ba tout moun ki la m pa nan gouvèlman Jovenel Moïse. M pa andan gouvèlman Jovenel Moïse la nan minit map pale. Nou pat janm lonje yon moun ba li bay sa? Non, pou le moman m pat janm konte fè sa avèk li, nan minit map pale avèk ou la, li monte k tout gouvèlman mwen menm m pat e o pouvwa, m pa nan istwa sa a kote ou wè gouvèlman sa a, sa map gade la a, si m te ladan l tap gen yon mo pou m di menm nan konsèy dè minis, m tap gen yon bagay poum di, moun tap voye a, m tap di l ke yo kipnape pèp ayisyen twòp. M t ap di l ke ensekirite al monte twòp, m t ap di l, m t ap di kèk bagay. Depi, si m te nan gouvèneman an tou, depi lè. Kòm alye de Jovenel Moïse, e konbyen fwa ou di prezidan an, monchè, e fòk li fè yon jan, fò l seke kò l? E m ap reponn pou m di w ke lè m te konn nan rankont avèk prezidan Jovenel Moïse, mwen te toujou konn bay konsèy pou m bay, e nou te toujou gen yon selil de refleksyon pou nou voye kèlke refleksyon avèk prezidan Jovenel Moïse. Men nan minit nou ye la a, gen anpil tan mwen e Prezidan Jovenel Moïse nou pa rankontre, paske yo gen yon ekip nòmalman la k ap dirije. E monchè se totalman se desepsyon. Sa n ap gade la a, le gouvèleman an plas mentnan, se toutafè desepsyon paske ou pa ka yo pa ka bay repons avèk sa yo rele pwoblèm ensekirite, yo pa ka bay repons avèk pwoblèm ki genyen atravè le peyi. M ap di w ke. N pa prèske chita ansanm avèk yo nòmalman. Men n ap pwone yon bagay, Ezayi, n ap pwone yon bagay ki se yon dyalòg. Depi lè m te chita la a, m te di ke lopozisyon, 17 fevriye 2021, y ap voye Prezidan Jovenel Moïse ale. M te di sa a, m pa kwè ladan l. E se nan mikwo sa a m te di l. Men gen yon lòt bagay m te di ankò, m te di ke m pa kwè ke Jovenel Moïse, le Président en fonction, kapab fini pa fè eleksyon avèk mòd konsèy elektoral ke l gen la a si pa gen yon akò politik. Sa se bagay m te di depi o depa e nou toujou ap plede. Toujou kenbe l. Toujou kenbe. Paske nou plede pou gen yon akò politik ki pou pote Ayiti nan sa nou espere, nan sa nou swete a. Fòk se lapè pou pèp ayisyen. Nou pa ka gen de lidè politik k ap fè moun pè. Nou bezwen la pè nan peyi dayiti. Men palan de konstitisyon, referandòm tou sa, kòman ou wè, ou panse ke pouvwa a ka rive abouti a sa tout bon vre? E mwen reponn pou m di ke e m ap di w nou menm anndan PPG 18 e MJRA. Nou pare pou eleksyon?
Non, e pa pou eleksyon. Ou pale pou ke kesyon referandòm. Referandòm. Kesyon referandòm nan, nou te pou yon referandòm. Nou pou referandòm atravè le peyi paske konstitisyon 1987 la nou si e sèten ke se yon konstitisyon ki mete twòp twòp pwoblèm twòp konfizyon kel kreye nou bezwen konstitisyon bokou pi klè ok lè wap gade e jounen jodi a nou te toujou pou li e depi lè amandman depi lè preval avèk ekip li a te fin fè amandman nan konstitisyon 87 la se ke li te gentan demantlel e depi lò ke konstitisyon wetire aki demokratik yo li wetire Pèp la ladan l. Jodi a, nou pou yon konstitisyon reyèl, nou pou yon sa yo rele referandòm pou nou gen yon konstitisyon, men se pa nenpòt bagay, aki demokratik yo nou pa ka pèdi yo. E se sa k fè jodi a m ap pwofite pou m lanse yon mesaj ba lopozisyon, pou m di opozisyon an konsa pou mwen, m ta renmen ke yo angaje yo nan yon konba Sa vle di lè yo diw se yon referandòm, sa ka rive konstitisyon an ke pèp desann nan lari li votel, sa ka rive tou yo pa votel. Menm mwen menm pami moun ki pral goumen pou konstitisyon pase map gade sak ekri la yo, map diw gen anpil fay. Lexidor map map e. Ezaü. Ezaü, map tou fèw kenbe yonn ladanl nan konstitisyon yo ki la a. Sa se vèsyon, son avan pwojè li ye. Men se tout moun ki ta dwe met men yo ansanm. Tout moun ta dwe pote kole pou nou asire nou ke konstitisyon k ap ekri a pou l pa tounen yon bagay Jovenel. Sa vle di ke nan sans sa a, avan pwojè sa yo, mwen m ap travay sou li. Nou gen 2 ekip ke nou angaje pou n pa asepte ke lenpòt bagay pase pou 2 moun fè santiman yo pase anndan yon konstitisyon pou angaje jenerasyon k ap vini an. Se pou tout rezon, m ap mande e m ap reklame avèk lopozisyon pou m di yo ke gen 2 posiblite jodi an nan kafou ke yo ye a. Si yo kapab fè manifestasyon yo mete yon milyon moun nan lari, yo kapab fè manifestasyon yo mete 300, 400 mil moun nan lari, jodi a yo kapab motive, mobilize pou y al fè konstitisyon fè echèk. Men se pa sa y ap fè nan lari a. Paske pwojè sa a ki gen la a l ap avanse. Donk se wi ou non?
Referedòm se wi ou non? Se wi ou non.
Pwojè a l ap avanse. Pase gen moun k ap reflechi sou li. Lajan peyi a ap depanse otou de pwojè sa yo. Swa pou enprime, swa pou fè piblisite, gen lajan peyi a k angaje ladan l. Yon jou maten w kanpe nan lari w ap fè rara, kouri moute, kouri desann. Men kounye a se angaje w, travay sou fay ki genyen nan konstitisyon an. Mwen menm m ap di w ke nan akò, nan pre-akò ki t ap genyen nan non siyati a, nou sonje bagay sa? Tout moun te dakò t ap gen yon akò politik. nòmalman pou ki pèmèt ke nou rive la wi paske tout lidè politik wap nan lari a yo pou yon lòt konstitisyon depi lè preval avèk ekip li a prezidan preval avèk ekip li a te fin demantle konstitisyon 87 la depi lè sa tout moun rann yo kont ke aki demokratik la avèk pèp la yo te mete yo deyò anndan kesyon konstitisyon an 87 la jodi a. Plis ke nou pale de referandòm, jodi a, opozisyon an ka mete yon milyon moun nan lari, enben mete yon milyon moun nan lari, n al vote kont istwa a, epi pou nou pase avèk konstitisyon, konstitisyon ke nou vle a. Men kanpe lan lari kouri moute kouri desann, pandan ke l ap fèt, epi se konprann ke nou pral lage peyi a nan plis kriz. Alò jodi a sa k fè m te pale pou fo ke Prezidan Jovenel Moïse, e avèk lekip li ke yo tonbe nan sa yo rele yon akò politik ki pou pèmèt ke referandòm nan pase yon klik, yon gwoup, yon klan pa kab pwopoze la nasyon sa yo rele yon referandòm. Se pou nou fè tout sa k posib pou tout moun ladan l. Se vre nou tout rekonèt konstitisyon 87 la li bay anpil pwoblèm. Men, konstitisyon 87 la, se apre amandman Steven Benoît m wè k nan lari jodi a la, m wè tan dot lòt moun nan lari ap kouri moute kouri desann, men yo fè pati de kriz peyi a. Yo fè pati de tout sa nou wè la yo. Yo te la deja. Se de moun yo ki te la, yo te otibon dè zafè, yo pa t regle anyen. Jounen jodi a la, m wè y ap kouri moute kouri desann. Fòk yo kòmanse di. Yo t al pran fòs kèlke pa. Bon, mezanmi, nou pa ka ap fè pèp la sa. Nou pa ka ap fè l konsa. E m wè yon bann moun, ke l te Youri Latòti, ke l te lòt moun, ke l te lòt, lòt, lòt, lòt, se de moun yo ki te nan palman an. Jodi a la, e m wè kòman lòt depite a, m pa ka mete onorab devan non moun sa yo. Jerry Tardieu, se konsa misye rele.
Mwen sonje ke Peyi ya depanse kob nan Jerry Tardieu Peyi ya
depanse kob lan misye Pou l te amande konstitisyon Petèt nou pa tap rive la a Kisa w repwoche Jerry Tardieu Sa m repwoche misye m repwoche l Davwa ke li te gen yon amandman Pou l te pwopoze avèk sa w rele Peyi ya Li fè 4 an anba a

Mwen di ke Jerry Tardieu fè 4 ans lap monte desann, lap pale de yon konstitisyon. A travè tout peyi a.
A travè tout peyi a, menm nan entènasyonal. Mwen deklare jodi a la a, li fè 4 ans li pa grave tribin nan pou l te mete asanble depite yo chita, pou l te pèmèt ke nou te antre nan sa yo rele. Son bann timoun pou l mete yo chita. Non non non, ekoute mwen byen, non non non. Tande, tande. Lè w grave tribin, oubyen lè w pwopoze ou di sa w fini an, ou fini avèk travay la, ou remèt travay la. Paske pou kiyès ou t ap travay? Ou t ap travay pou lasanble. Tande, tande, ret la. Ou ap travay pou asanble. Li te gen yon komisyon k ap travay pou asanble a. Kòrèk.
Sa se, se pou nou konprann sa yo di a. Li pa t ap travay pou tèt li. Li t ap travay pou asanble a. Lè w fini avèk travay la, ou remèt travay la mentnan pou komisyon an al prezante l bay sosyete a. nan palman an pou vote l. E m di ke sa a pa t janm rive fèt. Oh oh! Sa a pa t janm rive fèt. Nan, bon, bon.
Esplike m, esplike m kounya Lepidò. Li fèt, yo rejte l epi Rounaud di l pa t fèt. Oh! Sa yo rejte l an? Yo rejte l, yo rejte l, majorite a rejte l. Deba fèt sou li anba a nan palman an. Seyans fèt sou li. Bon non, non, zanmim, antanke lidè politik si wap pale don dosye fòk ou metrize l. Fòk ou metrize l wi.
Non fòk ou metrize l.
Bon ou di l pa fèt, li fèt. Men la ou pase l sou kote, ou pale l sou kote. Non li fèt.
Rele nenpòt depite ou konnen ki te nan majorite a mande l si diskisyon pa fèt, seyans pa fèt sou sa anba a. Pa gen seyans ki angaje anndan yon travay ke yo te bay direktè adjwen pou l fè. Rapò fèt, yo prezante l, yo rejte li, kounya ou di yo vote kont li.

Avèk avèk e depite Orson yo chwazi kòm prezidan. Wilson Patrici.
Prezidan prezante l. Komisyon prezante l yo rejte l. Komisyon an. Kiyès ki te prezidan e. Charles Georges Chancy. A si w di m. Prezidan e e e e. Si w di m se Charles Georges Chancy ki prezante l m panse ke. E pa li k prezante l.
Seyans fèt, komisyon an prezante travay lan. Bay asanble an. Li rejte. Misye di se Charles.
Gary Bodeau te. Wi nan alò e kòm prezidan wè Gary Bodeau kòm prezidan chanm nan seyans fèt komisyon yo travay li prezante ba yo vote li li pa pase. Li pa pase. Yo vote yo vote tande yo tande pwojè gade. Mesye kote m tande. Ya tande ya yon rapò.

Li pa pase yo bal fon travay li fèl. Eske li kapab votel. Se sa map di. Lè map pale w de grave tribune nan. Pou prezante rapò travay ke li tap fè a. Ou wè sal di w lal fè.
Non map esplike w.
Lè w fin fon travay. Ok ann kite sa.
Lè w fin fon travay ou prezante sa ban mwen kòm rapò. Mwen pa gen chans grave tribune nan. Sil kanpe depi nan ze ou paka mande m pou m konprann li. Men gen chans grave tribune nan. Sa vle di kisa.
Tande gen chans pou w lonje dokiman sa ba moun ki te prezidan alepòk. Sil rete nan tiwa la ou paka li ka toujou dil te prezante Rete nan travay tiwa sa. tande men. Antouka e banm di w e men ou se yon prezidan alò ou responsab yon pati politik ann ann Ah wi. kite bagay konstitisyon an yo ba ou pwojè konstitisyon an ou li l sè sur Mwen li l pati a li li mwen li l. ban ban ban mwen avi w sou atik sa a le président de la République jouit de l'immunité durant son mandat sous réserve de la e procédure de destitution devant la haute cour de justice et des limites fixées

Atik konstitisyon 87 la, li gen li gen yon fason, li gen yon bagay li di sou kesyon prezidan an. Kisa l gen pou l wè avèk, se pa yon nouvèl konstitisyon nou di n ap fè? Ah, tande non monchè. Mwen mande w, avan menm ke m ba w avi m, Èske se pa mwen mande nouvèl w ke, konstitisyon? Kisa n ap tande. fè? N ap fè amandman oubyen n ap fè nouvèl konstitisyon? Mwen mande w, kounye a pou omwen pou n antre. Nan sa nou bezwen rantre yo. Men nan, yo mande w, men nan.
Kisa nap fè? Eske se amandman nap fè ou byen nouvèl konstitisyon? Li pa gen anyen pou l wè avè, si nap fè nouvèl konstitisyon, nou pa bezwen anyen pou nou wè avèk sa k te la deja a. A non. Nap fè konstitisyon, yn nouvèl konstitisyon. Tande. Tande wi, tande.
Tankou pa gen anyen nan konstitisyon sa a ki te enteresan ladan l. Kisa nap fè? Nap fè nouvèl konstitisyon ou amandman konstitisyonèl. Egzakteman. Nou, mwen menm map kap pale avè w la, m pou refòm konstitisyonèl. An se refòm n ap fè, se pa se pa nouvèl konstitisyon. Lè w pale pou yon refòm konstitisyonèl. Donk èske se ki sa? Men kesyon m nan. Èske n ap fè amandman konstitisyonèl? Men pa amandman pa gen palman an. Tande, tande.
Pa gen palman an. Ok. Ki sa n ap fè? N ap pase men nan konstitisyon an oubyen n ap fè yon nouvèl konstitisyon? N ap fè yon nouvèl konstitisyon. Ki sa l gen pou l wè avèk sa ki la a? Non, non, non, non. Pandan se tan ou de la sosyete sivil. Se pa Jovenel k ap fon k ap fè yon konstitisyon. Ou menm de lasosyete sivil e chak grenn moun ki anndan sosyete a, kounya w fin li tèks la ou bezwen konnen avi m, mwen di w ke pou jwenn avi mwen byen, m ta renmen konnen kisa lòt konstitisyon an te di, sa nou pral genyen, nou pral rejte a, kisa l te di Se ou ki chèf pati politik wi, se ou ki gen dokiman nan men w wi. Mwen menm mwen gen l la, se yon zanmi ki voye l pou mwen sou telefòn mwen. Ou menm ou se pati politik, ou se responsab pati politik, sa vle di ou li, tande, ou li premye a, Ou li e sa nouvèl konstitisyon an, an fonksyon de sa nou li, sè sur ke yo ba ou, yo pa ba ou l pou annik kenbe l gade l konsa, yo ba ou l pou w li, pou ou pwodui yon rapò, pou pou bay avi pa ou, pati politik pa w la, pou di kisa w panse, kisa k ka chanje, kisa, èske nou, èske w dakò a san pou san, èske w pa dakò a kèk kote, se sa, e pou sa yo ba ou l, je presume. M ap reponn pou m fou. An fonksyon de sa, mwen di w, kòm ou li atik lan, ou li tout sa ki nan nouvèl konstitisyon nou an, kisa w panse de atik sa? Se sa m mande w. M ap reponn pou m senpleman di w, atik sa a ke w li ladan l lan, m ap m ap toujou di w, lè w gen yon prezidan de la repiblik nan egzèsis fonksyon l, lòske l fin kòman, kite kite manda l, m pa kwè ke yon jou maten nou ka pa ba yon leve, nou deside pou nou di ke. Prezidan sa nap metel anba kòd ou pa. Sak fè sa? Map reponn non tande tande tande map pale avè w. Ou pa wè l fèt konnya dan le mond. Oh. An la frans men yon nan men yon pèsòn konn ade an frans la wi. Men yon pèsòn konn ade an frans wi. Tann mwen tann mwen. Se pou tout rezon. Kote w wè w fin li sa w li a. Wilson Joseph antanke prezidan pati politik MJRA li te konn ap toujou bezwen yon pouvwa fò oubyen li te toujou bezwen yon prezidan fò li te dakò avè l konsa. Ou menm kòm sitwayen ou gen mo pa w pou di. Se pa yon kesyon de mwen menm, sa se konstitisyon pa nou li ye. Donk ou dakò avèl konsa? Mwen, tande, m ap reponn pou m di, mwen menm, si m te bezwen yon pouvwa ki fò, sa vle di yon egzekitif ki fò, menm jan te gen yon palman ki fò, egzekitif la pa t fò alepòk, si m te bezwen l konsa, m t ap di w m reklame l. Kounye a, si ou menm ou pa dakò avè l kounye a, Ou gen pou devwa pou di ke ou desann nan lari a pou di si se, si se kon. Yo pat ban mwen non mwen menm. E e pati politik yo bay li. Se ou yo bay li, se ou pou pwodwi rapò, se ou pou di sa ou panse. Ou fè pati de la sosyete sivil.
Non, eske ou wè m gen dokiman nan menm? Mwen menm yo ban mwen l son, on zanmi voye l pou mwen. Ou fè pati de la sosyete sivil. Men ou menm minis l ou, je l ba ou. Map reponn Lexidor. Ok. Tanke ou fè pati de la sosyete sivil, Ou gen menm mo avèk moun k ap fè politik yo anndan peyi a. Sa se yo ap pale de yon nouvèl konstitisyon, k ap angaje w, k ap angaje pitit ou, k ap angaje madanm ou, k ap angaje fanmi w. Ou pa ka kite yo ba w lenpòt bagay. E m pa ta ka dakò pou ou. Sou sa m dakò ou pa ka dakò ladan l, piske m dakò w di pwen ba. Jiska no jou la a, anndan pati a, gen yon pakèt bagay yo revele anndan konstitisyon, moun yo pa dakò. Osito ke rapò pa m nan yo fini, paske gen yon ekip k ap travay sou konstitisyon an, M pwofite pou m salye Doktè Gabriel Nicolas. M pwofite pou m salye Mèt e Notè Garry Garry Lochan k ap tande nou la. Osito ke rapò a fini, m ap vin depoze l la a nan radyo nan radyo sa a m ap patisipe a pou m di men sa yon ekip oubyen yon estrikti politik M. Gira e dot dakò sou kesyon konstitisyon an. M pa vin la pou m vin fè kòmantè sou yon atik Paske ou pa, m pa ka di egzakteman san lòt ekipman pou m di w men sa k bagay. M pwomèt ou la lan 8 jou. Wi men vwala, men se sa m t ap tann nan men w. M pwomèt ou la an 8 jou. Tande, m pwomèt ou la an 8 jou. N ap vini avèk tout betiz. Sa nou relve ki pa bon. E vwala, men se sa m mande w. Paske sa, m pa ka kite. Paske yo ba ou li pou w fè travay sa w di w pral fè a. M pa ka kite ke Jovenel Moïse avèk yon ekip. Konpwomèt avni politik mandan sa a. Vwala, e vwala! Sa, m pa vin la. Se pou sa m poze w kesyon an. Tande! Se ou se yon dirijan pati politik, sè sur ke ou gen avi pa ou. M gen avi m. Ou genyen, e ou pale de sosyete sivil. E m esplike w byen. Sosyete sivil la nan lari pou l di li menm li kont sa a. Non. Sosyete sivil, bon, bon nou, bon nou. Non, non, non, m ap di w. Jodi a se mesaj sa a m lanse avèk yo menm. Mwen di nou, tout entèlektyèl, tout moun angaje yo anndan konba a, si nou pral vote wi ou non. Se yon dwa ke n genyen. Konstitisyon an pa di ke l ap pase. Si w ka mete yon milyon moun nan lari pou al fè echèk avèk dezòd la, se mete l nan lari pou al vote kont li. Se sa k demokratik la. Se pa pou w deside pou w di w ap boule, w ap kraze, w ap brile, m ap boule peyi a. Non! Gon yon fason sa fèt. Gon yon fason sa fèt.
Mwen menm se pou tout rezon, m pwomèt radyo a la a, E m pwofite ankò pou m salye Doktè Gabriel Nicolas k ap travay bò kote nou. M pwofite m salye pou m pa m salye Jonas Alexandre, pou m salye sa yo rele Notè Garry Lochard k ap travay di nan kesyon konstitisyon sa a ansanm avèk nou. Paske sa a se avni pitit mwen anndan peyi a. Èske se sa m t ap tann nan men w? M t ap tann nan men w ke ou di m ke. Nap travay sou li epi gon nou pral relve sa nou pa dakò avè paske se si ke ou pa ka dakò avèk tout sak ladann. Donk ou pral relve sa ou pa dakò avèl epi pou vin soumèt li bay komisyon CCI an pou di men sa ou pa dakò avèl men sa ou dakò. E sa map veye toujou m tou lanse mesaj la se pa de nap travay nou voye bay nèg yo epi yo toujou kenbe sa jan yo pou yo kenbel la. Mwen swiv.
Ditou.
Nou travay, m konnen tout pwopozisyon ke m fè avèk yo menm nan, si tout peyi ap fè pwopozisyon pa yo, yo pap ka kenbe l. Men omwen, sa m wè ki tradui an kreyòl e an franse ke m vin jwenn la jodi a, omwen lè m reli l ankò m pa li l menm jan ankò. Sa vle di ke fòk nou asire nou mesye se nou tout, pitit peyi a pou pote kole, sitou entèlektyèl nan peyi a. Fò n pa di bagay sa se bagay Jovenel, paske ban m di w, peyi a dakò, lidè politik yo dakò, pou gen yon chanjman konstitisyonèl. Men yo pap fèl ak Jovenel Moïse.
Yo pap fèl ak Jovenel Moïse.
Men yo dakò l. E se la pwoblèm nan.
Non, yo dakò.
E vou pale de, vou pale de d'exclusion. E se sa k fè m, se sa k fè m di yo. Sa se exclusion.
Paske lè w di ou pa dakò Jovenel Moïse la. Jovenel Moïse se te yon prezidan de la repiblik. Se yon ayisyen. Se yon chèf deta. E m ka konprann. Men di ou pa dakò pou fèl avèk Jovenel Moïse. Ou dakò tout bagay men ou pa dakò avèk Jovenel Moïse. Men m ap di w yon bagay.
Pandan yo pa dakò avèk li, mwen menm si e sèten ke e m di Prezidan Jovenel Moïse p ap kapab avanse nan pwojè konstitisyon sa a si pa gon akò politik. Fòk gon akò politik e fòk misye degaje l pou l voye yon siyal pou gen yon akò politik ki pou pèmèt ke nou rantre nan sa a. Men gen dat ki kenbe pou referandòm nan, sa di alòske poko gen akò. Dat ka toujou genyen. Ka toujou gen dat.
Ka toujou gen dat. E mwen menm anndan akò sa a. Pwopozisyon ke m ap genyen pou m fè anndan akò a, ke pèp ayisyen se li ki ganyan. Se pa lopozisyon oubyen Prezidan Jovenel Moïse ki ganyan. Èske w panse ke Prezidan Jovenel Moïse gen volonte tout bon vre pou l abouti a yon akò? E mwen menm nan yon premye tan, m te vin la m te di nou sa. Moun Prezidan Jovenel konn mete devan yo m konn wè ke sa pa gen volonte. Alò moun li mete pou diskite pou li yo? Wi, moun k ap.
Liberis. Paske lè w ap diskite, bon m pa fè pèsonalite. Men gen Line Balthazar, gen Jean Gué, gen Luberice, gen lòt moun ki konn devan, mwen m toujou di yo ke tan ke se konsa l ye, pase Prezidan Jovenel mwen swete ke li angaje menm jan l ap pran plizyè arete, ke l pran arete l angaje sa ou rele sa ou rele yon yon komite de medyasyon ki pou pèmèt ke kèlkeswa sa k soti nan dyalòg ki soti a epi li soti. Paske lè ou rantre nan dyalòg, 2 lidè politik chita y ap diskite avè w, fòk ou bay sa yo rele otorite avèk sa yo rele medyatè a oubyen abit la, fòk ou ba l otorite pou sa k soti a se li k soti. Paske se tab la ki dwe ba w diskisyon an. Mwen menm se sa m bezwen nou konprann. Eske nou ankouraje l nou menm ki se alye l? Eske nou ankouraje l antre nan kesyon dyalòg la? Mwen m ankouraje l. Dyalòg, dyalòg, dyalòg e. Se pa di l nan non, kòmsi poze des actions concrètes ki pou di reyèlman nou nan dyalòg. Mwen m ankouraje l.
Ke yo te mèt rele m minui, inè, dezè di maten pou mande l sa m panse, mwen toujou di yo ke se yon akò politik ki pou soti peyi a kote l ye la a, nan twou kote nou ye la a, yon gren nèg pa ka vin parèt kòm mesi la a pou di l pral sove Ayiti. An giz de konklisyon, konkli pou nou. E premye bagay ke m ap di nou, mesye, nou pa ka pèdi peyi a. Mesye dam nou paka pèdi peyi a. Sa se pwopozisyon MJ la.
Wi.
Fò nou fè tout sa k posib. Fò nou fè de deplasman de swa. Fòk nou transande. La a, osito ke nou fè sa yo, n ap mete Ayiti devan. Men si toutan. N ap bat pou n rale dra a pi pre nou. E gen de moun k ap asasinen, k ap kidnape atravè le peyi. Anndan mikwo sa a, m te tou vin la a pou m di ke bagay sa yo fèt a desen. Moun k ap soufri jodi a la, se pèp ayisyen k ap soufri. Moun k ap kidnape la jodi a, se pèp ayisyen y ap kidnape. Moun k ap kite peyi a kouri rantre Repiblik Dominikèn, sa k pa ka gen viza pou al lòt kote, se pèp ayisyen k ap kouri. Jodi a, de tout fason, lidè politik yo, m ap mande nou, Pran konsyans pou n konnen Ayiti pa pou nou. Ayiti pa pou nou senpleman. Mwen menm m rekonèt ke Ayiti, Ayiti zansèt li, nou yo te mouri kite l pou nou tout. M pa ka gen pouvwa pou m mete yon Ayisyen deyò anndan peyi Dayiti. Menm jan yon Ayisyen pa ka gen otorite tou pou l mete m deyò nan pouvwa, nan bò isi a anndan peyi a. E fò n toujou ba tèt nou defi sa a. Yap kidnape nou pou fè yon kouri kite peyi a. Yap fè tout istwa. Yap fè tout istwa. Map di nou non. Fò nou kanpe la a. Pou nou goumen. Paske kòman bandi fè alèz mesye. Lap pwonmennen nan lari epi tout moun debyen ap kache. Humm. Nou antre nan yon kavèn nou kache bandi yo nan lari a. Kiyès ki responsab? Nou fè yon apèl jodi a. Responsablite a se responsablite chak grenn moun jodi a la a. Otorite ki la yo, otorite ki la yo, yo gen yon pa de responsablite paske se yo menm ki gen. Se pa yon pa non, yo responsab.
Yo gen yon privilèj mwen nan men yo. E nou k ba yo pouvwa pou yo aji nan non nou. Nou ba yo pouvwa pou yo aji nan non nou. E se sa k fè m toujou di nou mesye si. Yap atake pèp ayisyen konsa nou pa reyaji nou pa kòm otorite se pou mwen se sak fè m kalifye se de teworis deta paske si ou menm ki anndan leta a ou pa gen de reyaksyon pou fè pwopòsyonèl avèk sa bandi yo ap fè m si e sèten ke sa yo rele sa yo teworis deta e lò yo rele w repiblik bananyè. Se lòske w tonbe nan jan de krim sa yo ou fèmen zye w sou sa k ap fèt atravè sosyete a. Jodi a m tande jij ap kidnape, talè w t ap di sa la a, jij ap kidnape, elèv lekòl, tout moun jwenn anndan yon sosyete e tout moun se lakay yo yo kache. Jounen jodi a m tande anpil radyo ap mande bandi yo ti chans, ap mande ba yon ti chans, èske w konprann ke nou ka asepte viv nan yon sosyete konsa? E kòmandman lapolis la e. Mesye Leon, Leon Charles, m ap di l yon lòt fwa fòk li leve pye l. Depi apre Bevi ki fin pase nan Vilaj de Dye a, tout moun jan yo renmen mikwo a, m pa wè yo renmen mikwo konsa ankò. Men yo pa ka ap kache dèyè istwa sa. Fòk gon bagay ki fèt. Sosyete a ap tann yon repons. E se premye peyi mesye. Nèg fè betiz pèsòn pa demisyone.
Sa a se de bagay ki ki fè mal anpil. Lè w fè betiz anndan yon sosyete, lè w fè yon bagay ki jwe a lechèk, ou dwe kanpe devan lanasyon pou mande padon epi aprè sa ou di ke sitiyasyon an depase w. E si yo pa panse ke sitiyasyon an depase yo, fè m wè pwoblèm sa a yo rezoud li. Pwoblèm, pwoblèm Vilaj de Dye, pwoblèm tout kote atravè le peyi fò yo rezoud li. Mesye, lòt kesyon ankò mesye. Apa yo pa janm di nou kiyès k ap fè zam sa yo rantre nan peyi a konsa? Katouch, zam, nou pa janm konnen? Bon, oke, si Leta konnen moun k ap fè katouch avèk zam antre nan peyi a, Leta pa di anyen, ou pa wè Leta konplis? Alò.
Donk sa vle di Jovenel Moïse konplis? Non men lojikman mesye, bon ok si zam ap rantre nan yon peyi mwen m bezwen konnen, se pa mwen pase si yon moun te fè zam yo rantre li te mèt yon 9 milimèt yo ta vin chaje m lakay mwen men zam de gran kalib sa yo pa rantre. Men lè w pale a prezidan w pa janm di l sa? Monchè mwen pa pre prezidan vrèman pou m chita detanzantan pou m pale avè l paske mwen pa konseye prezidan an m pa pòt pawòl prezidan an tou lè m ap rankontre prezidan an m rankontre l nan yon gwoup ki gen 15, 20 moun sa ap fè prèske prè de 6 al 7 mwa Mwen avèk prezidan pa rankontre lan gwoup 15 20 moun sa yo. Men lèm rankontre l m toujou di l sa w kap di la nan mikwo a la. E m konn e nap bat pou n toujou touche konsyans moun sa yo. Otorite sa yo pou n touche konsyans yo.